Yon kokenn chenn salitasyon pou tout moun alawonnbadè k ap swiv Show paw la, Pawòl pou ou. Se yon plezi pou nou rantre lakay ou avèk yon lòt show ankò k ap fè anpil aktyalite, ki se endiferans Leta ayisyen pandan peryòd kowonaviris la. Pou nou debat aktyalite sa a, se yon plezi pou nou akeyi sou plato Pawòl pou ou, yon potorit gason. Li se yon medsen, yon ekriven, yon slameur. Li se ko-fondatè Let's Go Production ki gentan fè nonl nan Santago avèk 3 edisyon 8 fanm 8 mas. Envite sa pa lòt moun ke Jean Jephté. Nap pran pòz, nap tounen talè. Mwen gen pawòl, ou gen pawòl, li gen pawòl. Pawòl pou ou! Mèsi Edwidge pou envitasyon an e se yon reyèl plezi pou m la ansanm avèk nou sou platfòm Pawòl pou ou. M panse ke nou pral diskite pandan yon bon ti bout tan e m santi gen bagay ki pral di. Pou nou kòmanse aktyalite a, n ap raple ou ke Repiblik Dominikèn avèk Ayiti pataje fwontyè. E ann Ayiti gen yon pakèt moun ki kite peyi a pou yo al viv Repiblik Dominikèn. Majorite moun ki kite Ayiti pou y al viv nan repiblik vwazen an se moun ki ale ilegal. Nou ta renmen konnen ki kantite moun ki al viv nan repiblik vwazen an, si gen yon resansman ki fèt se pa kiyès li fèt e ki kategori moun tou k ap viv an Repiblik Dominikèn.
Kategori moun k ap viv an Repiblik Dominikèn yo, yo anpil. Yo anpil nan sans ke m di yo anpil se paske chak kategori yo fè pati de yon klas ki diferan. Pa egzanp, nou konnen gen klas etidyan yo. Sa se yonn nan kategori moun k ap viv an Repiblik Dominikèn. Dezyèm nan, gen yon klas ke anpil moun inyore, men gen de Ayisyen ki jis deplase soti Ayiti vin viv an Repiblik Dominikèn an famiy. Men moun sa yo, defwa, ase souvan yo genyen antrepriz. Sa se yon dezyèm kategori. Yo legal. Donk, sa se yon dezyèm kategori. Gen yon twazyèm kategori, se moun ki jis deplase pou vin vann. Donk, se komèsan yo. Eske moun sa yo legal yo menm?
Gen nan yo ki legal, gen nan yo ki pa legal, men maksimòm nan yo ilegal. An de resansman, m pa kwè Leta ayisyen fè resansman. E l ap yon ti jan difisil pou Leta ayisyen fè resansman. Rezon, Li pral konnen moun ki antre avèk moun ki soti, se lè ke ou legal e lè w ap pase, ou jis tcheke ke ou antre oubyen ou jis tcheke ke ou soti. Se la Leta ka idantifye nonb de moun ki kite peyi a. Men le fèt ke gen anpil nan yo ki jis antre an Repiblik Dominikèn san papye, sa vin pèmèt ke pa gen yon kontwòl vrèman. E pa gen kontwòl de moun sa yo ki kite Ayiti, ki antre an Repiblik Dominikèn, e pa gen kontwòl de ki vil, ki kote ke y ap viv. Donk l ap vrèman fò e difisil pou gen yon resansman ki fèt an se sans. Men gen dè òganizasyon, dè ONG. ki genyen des idées sou nomb d'Ayisyen kap vini. Lè yo vini isit, genyen ki fè pitit isi a.
Nomb la ogmante. Nomb la ogmante e dèfwa timoun sa yo pa genyen idantite Repiblik Dominikèn. Donk yo pa anrejistre okenn kote. Donk yo pa anrejistre okenn kote. Donk sa vle dire ke. Resansman, menm si l fèt, ta sipoze fèt nan lòt òd, paske gen anpil moun ki pa vrèman anrejistre pou ta di, vwala kantite sa a se kantite Ayisyen ki ap viv an Repiblik Dominikèn. Donk, men yo gen yon ide apwoksimatif pa rapò avèk ong yo.
Donk, pou nou kontinye avèk show a. Ayiti, nan moman sa a nou konnen ke Ayiti fè pati de peyi ki pi pòv nan Amerik la. Donk, Ayisyen ki kite Ayiti al viv Sendomeng, yo miltipliye, pa gen resansman ki fèt ki pou konn konbyen k ap viv, nan ki sitiyasyon y ap viv, e ki konbyen ki legal, konbyen ki pa legal. Tout sa yo poze pwoblèm. E pwoblèm sa yo ap vin agrave se lè pandemi an vin mete pye. Tout moun konnen ke viris kowona a ap fè anpil dega. E Repiblik Dominikèn pran desizyon pou l fè konfinman, tout moun ret lakay ou. Ou pa ka soti, ou pa ka al travay. Se ki vle di, moun ki te vini antanke braseros. Moun sa yo travay ojou lejou. Kòman yo fè pou yo manje, kòman yo fè pou yo bwè, kòman yo fè pou yo peye kay yo, tout bagay sa yo poze pwoblèm. La ou touche yon dosye ki sansib. Ou touche yon dosye ki sansib, men ki genyen, ki genyen 2 touch ke m ka touche ladan. Ok. Premyèman, Gon pwoblèm. Pwoblèm ki genyen lè mesye yo chwazi travay, paske mesye yo travay nan konstriksyon, sa yo touche pa semèn oubyen pa kontra, ase souvan mesye sa yo, yo voye blòk kòb yo Ayiti paske se pa maksimòm nan yo pa viv avèk fanmi yo isit. Donk mesye sa yo, yo manke chita sou sa ke nou ta ka di, yon ekonomi kote ke yo voye anpe Ayiti paske mesye yo yo jis ap travay pou fanmi sa vin fè ke pandan moman e kovid 19 ap ravaje an mesye sa yo vin bloke paske pa gen travay e fanmi yo ap soufri an Ayiti e sa te vin pèmèt ke gen anpil travayò ki te mande leta machin pou yo antre nan peyi yo. Paske mesye sa yo, pandan moman konfinman sa, yo soufri anpil. Kòb pa antre, fanm yo pa ka benefisye Ayiti e yo menm tou ki isi a, menm pou yo ale, se Leta yo t ap mande machin. Donk lòt touche ke m te di nou t ap touche an, se touche ekonomi an. Èske se pa yon mank de fòmasyon? Oubyen kisa ke li ye? Paske si n ap travay, N ap vle bay fanmi yo, men fòk yo menm tou, yo te ka konsève kèk ti bagay pou yo kapab viv. Donk sa, mwen panse pwoblèm sa li jis e atake yo dirèkteman, paske yo pa ekonomize ase dajan pou yo viv lè yo pa ta travay oubyen lè yo ta gen yon ti pwoblèm menm jan kovid 19. Men mesye yo voye kòb la Ayiti ankò. Nou pa di w depanse tout lajan an voye l ba fanmi w nèt, men nou di w. Retire yon ti bagay a kote okap paske menm jan se nan sitiyasyon sa nou ye la si yo te retire yon ti lajan a kote yo te pral jwenn lajan sa pou yo sèvi avèl nan moman men etan done ke yo pat fè ankenn rezèv la vin poze pwoblèm. Gen enpresyon gen anpil gen anpil ayisyen kap viv isi a de manyè ilegal ki santi yo byen.
Nan ki sans yo? M pale se eksplike w. Mesye yo fè kòb. Ekskize m, se pa atake m ap atake. Dènyèman mwen te deplase avèk kèk zanmi pandan moman konfinman, nou t ap eseye vizite kèk pwovens. Nou t ap pale ansanm avèk kèk jèn k ap di dèfwa lè imigrasyon pase, Yo pase ak 3 zè di maten lakay yo. 3 zè di maten, yo antre nan kay la, yo konn vòlè kòb yo. M ale m di, konbyen kòb mesye konn vòlè konsa? Yo di yo konn vòlè prè de 30 a 70 mil peso ke yo genyen anba matla. Donk si yo gen kòb sa anba matla yo, se sèke si yo te vle legal, yo t ap ka legal paske yon paspò pa koute tout sa. Yon viza pa koute tout sa. Men yo chwazi viv konsa. E dèfwa, yo konn voye yo ale yo peye plis kòb pou yo retounen ke kòb yon paspò koute. Donk, sa m pa sèlman lage pwoblèm nan sou Leta ki poutèt dezòd paske n ap trete endiferans Leta pa rapò avèk yo menm tou, men pwoblèm nan dèfwa li egziste bò kote jan de moun sa yo. Nan edikasyon nou. Egzakteman. li afekte yo paske mank de fòmasyon, oryantasyon e edikasyon li vin pèmèt ke gen anpil bagay ke moun yo ka fè men yo pa fè. De se fè li ta bon si chak moun kap, sitou chak ayisyen kap kite Ayiti pou rantre Repiblik Dominikèn pou fè yon paspò, pou mete yon viza. Paske paspò pap koute yo anpil, viza pap koute yo anpil. Dignité w vo plis ke sa. Paske m pa kwè ke l fè yo plezi lè imigrasyon ap pote w, mete w nan peyi w, ou pral peye kòb ankò pou travèse. E kòb w ap peye a, si nou soti Ayiti e solisyon an ta sipoze jwenn Ayiti. Solisyon an ta sipoze soti nan travay. Mwen fèt, mwen se yon Ayisyen, mwen fèt Ayiti, mwen sipoze jwenn dekwa pou m viv, pou m fè fanmi m viv nan menm peyi m fèt la. Sa ta sipoze konsa. Ebyen, pwoblèm nan, Jan w di la, li soti dirèkteman Ayiti. Paske gen de moun ki vini an Repiblik Dominikèn, yo pa vini pa anvi.
Yo gen yon bezwen vital. Se yon bezwen ki fè moun nan mete kò l deyò. Paske gen de moun ki plizoumwen. an Ayiti te ka mennen yon vi ki nòmal, si Ayiti te gen travay, si moun nan te jwenn yon aktivite ke l t ap fè lakay li. Men le fèt ke l pa jwenn li, li oblije mete kò l deyò l al chache lajan. Pandan kovid 19 la, leta pa konnen konbyen Ayisyen k ap viv, konbyen ki nan ki gen tan mouri, Konbyen ki enfekte e konbyen ki bezwen èd? E konbyen ki pa ka tann èd sa ankò paske yo nan yon sitiyasyon ki grav? Ou remake ke an Repiblik Dominikèn, gen Italyen, gen Ameriken, gen Franse, gen Kanadyen, e tan dotr, moun ki t ap viv. Pandan pandemi an, pandan ke Leta Dominiken di ke pandemi an sou teritwa pa l, peyi sa yo, Yo raple, egzakteman, yo rapatriye moun pa yo, yo rapatriye pitit lakay yo. Men kòman fè leta ayisyen pa di yon mo pou ayisyen yo? Se kòm si m ta di li endiferan anvè nou menm. Lavi moun sa yo, èske lavi moun sa yo pa enpòtan? Oswa moun sa yo depi yo travèse fwontyè la, yo pa ayisyen ankò? Oswa èske. Lè yo travèse fwontyè la, yo chanje nasyonalite? Ki sa k pase ki fè Leta pa reyaji menm jan lòt nasyon yo reyaji? Pèmèt mwen, pèmèt mwen di sa, lavi Ayisyen, ke w Ayiti, ke w deyò, se anvi de sove ki pe Donk, moun ki an Repiblik Dominikèn yo, lefèke Leta pa gen kontwòl yo, donk se yo pou sove tèt yo. Rapatriye yo, ki kote ou pral mete yo? Ayiti. Lè w mete yo Ayiti, ki kondisyon ki reyini pou yo manje, pou yo bwè? Li ta, jès la ta bèl wi si Leta te di ok, bon, lefèke. Gen pwoblèm donk n ap mande pou tout Ayisyen ki deyò antre men antre a ki kondisyon ki reyini pou resevwa l paske sa yo ki gentan Ayiti ki pa soti an leta pa ka jere yo pandan moman kovid 19 la si moun yo ta omwen atrape viris la manke sant pou yo ale an Ayiti. Kovid 19 se yon viris ki fasil pou atrape donk etandone ke li fasil pou atrape. Pou tèt sa yo mete nou nan konfinman. Donk se sitiyasyon sa a ki mennen nou la jodi a pou nou raple w, pou nou raple Leta ayisyen ke li gen pitit li. Pou nou raple w ke w gen frè w avèk sè w ki an Repiblik Dominikèn ki nan yon sitiyasyon ki trè grav. Sa m ta renmen konnen selon ou menm, menm si nou pa gen anyen, men. Ki Ki eleman de premye sekou nou te ka fè pou moun sa yo? Ki jès nou te ka fè pou moun sa yo? Donk pou Ayiti ki pa gen kondisyon ki reyini, donk se ankò pi. Egzakteman.
Donk,
an n pa ret tann Leta. Travay la se nou k pou fè l. Se nou k pou fè l. E m panse ke gen dè enstans, si nou eseye mete tèt nou ansanm, n ap ka apiye anpil moun. Donk de se fè, se pa sèlman tann leta ba nou èd la, men se ede frè yo avèk sè yo ke èd ou a ka rive jwenn yo. Ka rive jwenn yo.
Paske, sure ke petèt sa yon moun resevwa li pa ase sifizan. Paske kòb an jeneral pa janm sifi pou pèsòn. Non. Si se pou sa, Bill Gates pa t ap travay ankò. Gen twòp bezwen.
Gen twòp bezwen. Gen bezwen.
Sa vle di ke Se jis konsyan ke si m gen 10, di peso, m ka fè yon moun jwenn on peso ladan. Si m gen 50 lan, m ka fè yon moun jwenn 5 ladan. Donk la a, pandemi an pral fè l kiltive charite. Egzakteman. Donk, kèlkeswa sa w genyen, ou ka pataje l. Ou gen 2 pen, gen yonn ki bezwen mwatye nan yonn pou ke li pa songàn. Donk, m panse si nou eseye kiltive sa lakay nou, l ap ede nou. E dezyèm bagay ke, ki ta sipoze fèt, e m panse chak de nou ta sipoze konsyan de sa, e petèt li ka epanye nou de yon pwoblèm fiti, se ke ann ede Leta. Ann ede Leta. E kòman n ap ede Leta? Kòman n ka ede Leta? Premyèman. Pou moun ki deplase konsa konsa yo. Donk ann eseye reyini lè kondisyon pou nou deplase. Donk lè sa petèt leta ka konnen ke w deyò. Eske ou ap di m pou nou sansibilize moun yo pou yo rantre legal? Sa se yonn nan bagay ki ekstrèmman enpòtan. Donk la w ap ede leta. M pral ba w plizyè kondisyon ke n ka ede leta. Dèfwa moun yo ap plenyen pou kouran men eske moun k ap plenyen pou kouran yo yo peye? Yo peye. Ou pa ede leta. M pa konn si w konprann. Donk, gen yon pakèt fason ke n ka ede Leta. Wou menm tou ki konsyan de yon gwoup de moun ke w ka apiye pou yo manje. Donk, se Leta ki ta sipoze fè l, men si w apiye yo pou yo manje, ou ede Leta. M pa sèlman pran l sou ti anba pou monte, men m ka pran l anlè pou desann tou. Gen dèz Ayisyen ki gen mwayen nan men yo. Donk si yo envesti nan peyi a men konnya ou pral poze yon pwoblèm de sekirite ou pap ka vin envesti paske pa gen sekirite. Donk ou wè nou nan yon pwoblèm ki grav. M pa konn si w konprann. Donk moun sa yo, si yo te reyini kondisyon pou pèmèt ke moun te travay, moun t ap travay, yo t ap peye taks, peye enpo, donk la yo t ap ka ede leta ankò. Donk m panse ke jan bagay la ye a pou n avanse, pou peyi a grandi se leta fè devwa l Sitwayen an konn dwa li, men yonn nan fason pou ka ede leta. Pou nou rezoud pwoblèm sa se pou Ayisyen avèk leta mache men nan men. Paske se map ede w, wap ede m. Donk de se fè si w ta gen yon pawòl, yon mo dankourajman pou moun sa yo ki nan sitiyasyon sa, kisa l tap ye? Donk
nap kòmanse depi anlè pou nou desann. Donk ke leta pran responsabilite pou li. Plouzouwen eseye reyini lè kondisyon pou ayisyen viv de manyè nòmal. Paske le fè ke nou deyò nap viv de manyè anòmal donk sa vin fè ke nou pèdi respè. Nou pèdi valè nou. Nou pèdi valè nou.
E dènyèman plouzoumen map fè yon ti diskisyon ansanm avèk yon moun. Mwen di ke fyète nou rete dèyè. Fyète nou rete dan le pase. Paske, mande yon Ayisyen ki sa ki fè w fyè dèt Ayisyen, premye sa li pral di w, li pral di w premyè repiblik nwa e endepandan di mond. Men depi 1804, de san konbyen, de san konbyen ane, men apre sa ki sa ki fè fyète w ankò? Li pa jwenn. Paske apre 1804, nou pa eseye travay pou fyète a rete e demere. Donk fyète nou kòm pèp li rete o pase. Ann eseye konstwi de eleman ki pral pèmèt ke nou update fyète nou. E mwen m kapab di pou moun ki dan le bezwen yo, e yon moun ki nan bezwen li pa li pa gen lòt bezwen ke bezwen l lan li li jwenn sa ke li te bezwen an. M pa konn si w konprann. Li nan bezwen, ke bezwen an, vid la konble. Paske yon bezwen se yon vid. Donk, vreman bezwen moun sa se ke bezwen lan oubyen vid la li konble. Men m pa ka ba li l la pandan m ap pale avè w la. Se yon mo dankourajman. Yon mo dankourajman se kouraj, fòs. E moun ki kapab, Ann eseye reyini de kondisyon, eseye reyini de, de, de, ki, kèlkeswa sa ke n ka fè pou n al apiye moun sa yo, pou n ede yo konble vid yo. Paske, jan m sot di talè a, si w gen senk pen, gen youn ki ka manje youn. Ou gen senkant, gen youn ki ka bezwen senk. Ou gen dis, gen youn ki ka bezwen youn. Donk, kèlkeswa sa w genyen an, ou ka pataje. Pou nou fini avèk show a, n ap raple w legliz, n ap raple w òganizasyon, n ap raple w Asosyasyon, N ap raple w tou ou menm ki gen yon vwazen, ki gen yon vwazin, ou menm ki gen yon bagay anplis nan pòch ou, pa kenbe l pou w di sa ap ban m de twa jou, oswa de twa semèn, men pataje l avèk konfrè w, paske lè konsa, non sèlman w ap ede tèt ou, w ap ede frè w ak sè w, e w ap ede sosyete pa w la, w ap ede peyi pa w la vanse. Se te Show pa w la ki te pote pou ou pa animatris prefere w la, Edwidge Dedieu. N ap wè w yon lòt fwa ankò pou yon lòt show ankò. Babay.